Mwen soti nan yon lavi ki trè difisil. Mari mwen avè m te rete nan yon ti kay nan yon kominote. Anpil fwa, nou pa t gen anyen pou nou te mete sou tab la. E mwen menm, mwen pa t gen anyen pou m mete sou tab la. Pou m te ede mari m, mwen te kòmanse travay kòm moun k ap bay swen. Mwen te pran swen yon dam nan chèz woulant. E lè l te santi l byen, li te konn ale nan legliz Inivèsèl la. Mwen te rive nan legliz Inivèsèl la nan eta sa a epi mwen te kontinye pran swen l pandan yon ti tan. Epi mwen te kontinye ale legliz. Mwen te pase yon bon bout tan ap manifeste nan legliz la. Jiskaske Jezi te libere m. Mwen te bay tèt mwen kò ak nanm. Mwen te di, Jezi, resevwa lavi m. Kè m, tout sa m genyen, tout sa m ye, tout sa m pa ye. Epi se lè sa a mwen te resevwa Sentespri a, tout sa ki pi presye nan lavi m. Mwen toujou di yo ka pran tout bagay nan men m, men pèsòn pa ka pran Sentespri a nan men m, paske li se dyaman presye mwen ak pèl mwen. Lè sa a, Sentespri a te beni m, Jezi te beni m, epi mwen te grandi nan lavi finansye mwen. Tout bagay te anfòm jouktan yon jou, mari m te chita sou galri a epi mwen te lakay mwen lè li tonbe pa devan toudenkou. Li te frape figi l ki te plen san, mwen te ranmase l, mwen te mete l nan machin epi mwen te mennen l lopital. Yo te mennen l tousuit nan swen entansif la epi li te fè yon gwo kriz kadyak. Li te mouri. Doulè lapenn lan se yon doulè ki fè mal anpil. menm avèk Sentespri a, paske se te yon pèt sibit e mwen pa t atann li t ap ale vit konsa. Men, Sentespri a te konsole m, li te ban m fòs, e mwen te rete fèm nan legliz la. Mwen te kontinye avèk Jezi. Mwen pa t vle m marye ni anyen ankò. Se lè sa a, Bondye te ban m direksyon. Mwen te vèv pandan onzan e Bondye te ban m yon direksyon pou m patisipe nan reyinyon terapi lanmou yo. Men, mwen pa t vle pèsonn. Mwen te kontinye ap panse. Mwen pa pale nan terapi lanmou. Ala yon wont! Kisa yap panse granmoun sa kap patisipe nan terapi lanmou? Mwen te gen yon panse ki te trè negatif sou terapi lanmou. Mwen te panse nou te ale la pou nou te jwenn menaj. Men se pat sa, se te pou gerizon. Epi ou konnen kisa? Mwen te pran direksyon Bondye e mwen te kòmanse ale nan terapi lanmò.
Ou menm ki site la depi nan kòmansman nan silans, nan ki moman ou antre nan istwa sa?
Bon, pastè, mwen te gen anviwon 36 ou 38 an m ap sèvi Bondye nan Legliz Inivèsèl la, epi mwen te marye pandan 46 an ak premye madanm mwen, jiska yon jou li te kòmanse santi l malad, yon pwoblèm kè, epi li te kòmanse trètman, men anyen pa t mache. Epi yon jou li te santi doulè sa nan pwatrin li tou. Mwen te mennen l kay doktè epi li te fè yon kriz kadyak epi li te fini pa mouri. Se te trè difisil pou mwen tou, paske apre 46 an maryaj, se te jis mwen menm ak li lakay nou. Apre sa, lè Bondye te pran l, mwen te rete poukont mwen lakay mwen, mwen te pèdi yon konpayon sibitman. Se te yon doulè trè trè fò pou mwen, men grasa Bondye, Bondye te ban m fòs Li te beni m e mwen te kontinye sèvi Bondye, epi l te ede m lè l te ban m fòs. Mwen te kontinye sèvi Bondye.
Lapenn te make woutin yo. Jou yo te chaje. Woutin nan te chanje, men yo te deside rete kote lafwa pa t janm sispann dire. Epi Bondye te montre ke plan li yo pa gen dat ekspirasyon.
Epi, pandan tan sa a, lè mwen t apral ale nan terapi a, kanpay Izrayèl la te rive. Epi, mwen te pran anvlòp la epi mwen te fè yon demann bay Bondye. Mwen te di, yon nonm Bondye, yon nonm wo, bon, bèl gason. Mwen te di Bondye, Bondye, se pou volonte ou fèt. Se pou ou voye ban mwen moun ou vle a. Epi, se pou li gen Sentespri a. Se pou li yon moun ki pral ajoute nan lavi mwen. Mwen te mete demand la sou lotel la.
Bib la di tou, tout sa ou mande Senyè avèk lafwa, wap resevwal. Donk mwen te di, Mwen pral mande Bondye yon konpayon e mwen te kòmanse mande, Senyè prepare yon konpayon pou mwen paske mwen pou kont mwen isit la epi li difisil anpil pou mwen. Apre sa, lè reyinyon an te fini, mwen t ap kite legliz la lè yon ouvriye legliz la te kanpe m nan pòt la epi li te di, Mesye, ou pa vle patisipe nan gwoup Caleb? Nou gen aktivite Caleb isit la nan legliz la. Donk, mwen te ale lakay mwen, mwen te manje midi. Mwen te poukont mwen lakay mwen. Mwen pa t gen anyen pou m fè. Epi mwen te di, M ap retounen jwenn Caleb. Lè mwen te kòmanse patisipe nan Caleb, lafwa mwen te vin pi fò. Mwen te fè eksperyans yon ranfòsman paske aktivite Caleb yo varye. Epi mwen te aprann anpil bagay ke mwen pa t konnen anvan, tankou egzèsis fizik, ede moun, travay ak moun, epi fè sa ki enspire m. Apre sa, mwen te rive la, patisipe nan Caleb. Epi kiyès ki t ap dirije Caleb la? Madan Vera.
Li te konn vini, li te konn fè jimnastik, li te konn chante, li te konn danse. Li te kòmanse adapte l e mwen te remake konpòtman l t ap chanje. Li te kòmanse pran swen tèt li, abiye. Epi li te kòmanse vini epi li te kòmanse renmen gwoup Caleb la. Li te konn vin patisipe nan reyinyon sa yo. Konsa yon jou lakay mwen, li te rive, mwen te fenk sot sibi yon operasyon, epi li te vini ak de lòt moun k ap travay nan legliz la pou priye pou mwen. Nan moman sa a, mwen te kòmanse obsève li, paske nou te deja konnen youn lòt. Mwen te, mwen te panse, Èske se moun sa a Bondye te prepare pou mwen an?
Mwen te mande pou yon moun ki wo. Li te pase nan reyinyon terapi lanmou an. Li te wo epi mwen te gade l tankou Senyè, mwen te gade l konsa. E mwen te di, se pa kapab. Sa pa kapab. Epi Sentespri a t ap montre m epi mwen t ap di non jiskaske yon jou li te vin pale avè m. Apre sa, nou te kòmanse pale, epi li te mande m, Èske ou se vèv? Mwen te di, Mwen se yon vèv depi yon ti kras plis pase dezan. Li te di, Mwen se yon vèv tou, mwen se yon vèv depi onzan. Lè sa a, yon jou mwen te mande l si li ta renmen vin mennaj mwen. Li te. te di, Se sa mwen ve plis. Konsa, nou te kòmanse sòti ansanm, epi nou te mennaj pandan anviwon yon mwa.
Nou te kòmanse vin mennaj kòmsi nou te gen dizuit an. Mwen sonje tout sa nou te aprann nan konferans lan nou te aplike yo nan relasyon nou, ou konnen, paske nou te soti nan diferan mond, diferan maryaj, epi Sentespri a t ap gide nou, li t ap travay jiskaske gwo jou maryaj nou an te rive. Men mwen kap rantre nan legliz la deja tèlman kontan mwen pat janm marye nan yon legliz.
Pou mwen se te yon bagay nouvo paske 74 an sanble enposib pou anpil moun. Men pou Bondye pat gen anyen ki enposib e sa lap ban mwen ane sa yon bagay san parèy.
Epi jodi a nou ap viv yon lanmou alyans, yon lanmou ant mwen menm, mari m epi sitou. Ni pa un songe d'une millième nuit Coudre nos cœurs pour une même vie Mais sans danse à l'infini
Ou ta ka panse lavi pou granmoun pèdi gou li, men li gen gou li. Lè nou ale nan gwoup K-Love sa a, ki se yon gwoup pou granmoun aje, jodi a nou rete fò, nou kontinye danse, fè jimnastik. Gwoup sa renouvle lespri nou. Si nou santi nou lèd, nou jwenn tèt nou bèl la nou aprann pran swen tèt nou ou konnen pou nou vin granmoun aje ki an sante nou aprann manje byen nan gwoup Caleb nou gen kou nitrisyon tou sa nou ka manje pou nou vin granmoun aje ki an sante.
L'esprit frissonne, oui c'est le grand jour Ta bouche murmure que c'est notre tour.
Avril 2022, nou te marye.